Bon, m ta renmen salye tout legliz defèz jodi a. E se vreman yon jwa pou mwen tout le fwa ke m vin bo isi a. E ke n ap pote la pawol pou le Senyè. E m remesye Sister Carline e Pastor Colin deske yo te voye envitasyon an ban mwen. Yo di m sa depi ane pase, men skedjil la te tèlman ti jan pri ke n pa t jwenn yon ti tan. Donk m te di yo pran a ke bon nan kòmansman ane a, kòm aktivite yo di an vin diminye, donk pwobableman n ap kapab. Donk se kale n pran Momo premye premye mwa li mete l li skedjil mwen, m di bon that said so we have to do it. Donk m remèsye yo pou sa e m wè ke tanzantan yo toujou panse a mwen menm pou nou kapab e. euh, pote la pawòl isi a sèt egliz. Euh, m vle remèsye tout moun ki la jodi a la. Donk, euh, jodi a se premye mwa de lane. Se pandan mwa sa a ke tout moun ape pran de dispozisyon pou yo gen de euh, rezolisyon pou yo fè lan vi yo, pou yo gen de, euh, de, de chwa ke yo deside bay ke yo te konn abitye fè yo pa p fè ankò. Enben, se toujou lan moman sa a ke tout moun pran desizyon sa yo. Euh, Pandan ke nou tap li vèsè de meditasyon toutalè a, nou te li lan Marc 5, vèsè 24 a 34. E si posib m ta renmen ke nou reli l ansanm, jis pou nou kapab mete nou dan le ben de sijè jodi a. Eben, li di ke lan Marc 5, vèsè 24 a 34, si gon moun ki gentan jwenn li la, e nap byen kontan, nou pral li l ansanm anyway. Marc 5, vèsè 24 a 34.

Bon, sa se yon sijè ke m pa konn konben fwa ke nou tande sijè sa yo. E youn nan bagay ki reve avèk labib se ke yon seri de bagay ke w ap tande yo tout tan, tout tan, tout tan, men ou pa janm vrèman fatige tande yo. Istwa sa a pafwa nou tande l, nou tande l. Yo pran plizyè aspè lan li menm. E jodi a n ap eseye pran yon ti aspè ke petèt nou ka tande deja oubyen petèt nou ta ka renmen konsidere. E n ap antre yon ti jan pi fon ladan l toujou. Ok. Mennan, s on istwa ki trè senp sou yon fi, yo di kon a ke bon l gen kèlke zane ke lap senyen ok pandan prè de 12 ans ok donk yon sòt de chronic bleeding nou ta ka di ok el l al kay prèske tout kalite doktè ki te genyen lan zòn nan epi pa gen anyen ki pase fòm di nou ke lan epòk fi sa tap viv la lan epòk jwif yo eben jwif yo gon yon manyèl ki gon tretman prèske pou tout kalite maladi ke yo konn genyen lan lè sa son bouk yo rele de talmud Talmud lan se yon sòt de bouk li ye ki yon liv ki yon bib alafwa, men li gen tout kalite bagay ladan li gen tout kalite preskripsyon ke w ta ka gen, tout lwa jwif yo ladan li ok, tout preskripsyon ke yo ta ka gen, tout maladi fè m gade w jan w ta ka rele yon baybil, yon bible se yon sòt de diksyonè ki la kèlkeswa bagay ou bezwen ou di a ala nan talmud lan pou n gade donk. Azèm Mafak se yon liv ki la jiska prezan toujou, gen liv sa yo ki available e si n fè rechèch ladan yo n ap jwenn sa k pase ladan yo. Mennan avan pou n antre lan an pti peu lan sa k pase lan Talmud lan, fò m di nou ke fi sa a jan nou di a se yon dam k ap senyen pandan douzan. Douzan se pa yon jou oubyen de twa jou. Nou konnen ke pa egzanp lè yon moun gen yon senyeman pandan yon mwa, de twa mwa jan sa nui yo. Men pou yon moun gen yon senyeman apre kèlke mwa. Sa pran 1 an, 2 zan, 3 zan, kounye a 12 zan, eben sa vrèman se yon, se pa yon pitit afè, ok. Mennan, kèlkeswa nan peyi ke yon moun ta ye, ke w ta Jewish, ke w ta Ayisyen, ke w ta Ameriken, eben lè yon moun ap senyen, eben se yon bagay ki vrèman pa piti, se yon bagay vrèman ki yon concern pou prèske tout kalite fi an jeneral ki wè ke y ap senyen san ke yo pa ka konn koz la. Mennan. An medsin an jeneral, si pa egzanp yon fi ap senyen, pa egzanp l ap gen yon vajinal bleding, doktè a gen dwa di kòman ke bon moun sa a gen sa ta ka rele yon sòt de menoraji. Ok. Menoraji a se yon tèm ki ta ka vle di kòman ke bon moun sa l ap senyen sitou pandan lè peryòd yo regilyè. Paske gen seri de moun k ap senyen. pandan peryòd li, l ap senyen selektivman epi aprè lè peryòd la stab senyeman an rete. Men konseye dwe konn ke apa ke peryòd la fin rete menm lan moman ki in between peryòd la tou li kontinye ap senyen. Lè sa rele lon metroraji ok. Donk lè moun nan gen yon menoraji se lè ke pa egzanp l ap senyen anpil de fason eksesiv men pandan peryòd yo. Lè peryòd la fin fini epi ba la stab epi that's it. Men moun sa a kounya si s on moun k ap senyen tout tan tout tan tout tan. Pa vre? Menm pandan moman ki pa lan peryòd yo, yo rele sa yon metroraji. Mennan, dam sa a, nou pa fin konn sa l genyen, paske yo di ke se yon dam k ap senyen tout lajounen, konprann? E gen yon ti mo ke yo di la a, yo di konsa ke lè l touche pan rad Jezi, epi bleeding nan stop. Mwen pa konn si se nan epòk peryòd li sa te oubyen si se te yon epòk ki pa t lan peryòd li, sa vle di ke se yon moun nou ka. Imajine ke son moun k ap senyen prèske tout tan, ni pandan peryòd ni len pandan va peryòd li. Donk nou ta ka pran yon mo ki ta anglobe tout bagay sa yo, nou ta ka di l ta ka yon sòt de menometroraji pa egzanp. Oke, sa vle di ke son moun k ap senyen prèske tout tan, tout lajounen, tout lannwit. Oke, donk son bagay ki vin yon sòt de concern pou moun sa a. Mennan, e nou ta ka mande nou pa egzanp, bon etan done ke jodi a son jounen de sante, ann eseye pale de sa. Ki sa k ta ka koze daprè nou ke fi sa ap senyen konsa? Pa vre? Bon, lè m t ap pratike medsin, m te fè ematoloji. Jeneralman, lè pa egzanp yon moun ap senyen oubyen yon moun gen sa n ta ka rele yon abnormal bleeding, pa vre, jeneralman lè yo fin fè tout kalite bagay, lè sa yo di bon nou pa konn ki sa k koze bleed la, an n voye l ba yon ematolojis. Sa vle di ke yo fin eseye tout bagay, yo ba moun nan INP, yo ba l tout kalite medikaman, yo fè tout bagay.

M imajine m ke Joanna ta pral poze l kèlke kesyon, li t ap di, Madam, lè w ap senyen an, ki lè w senyen? Menm sa nou t ap di talè a, èske se pandan peryòd ou oubyen èske se pa pandan peryòd ou? Siman l t ap mande l konsa, èske lè w ap senyen, èske w gen doulè oubyen pa si w gen doulè? Paske, suivan ke l gen doulè ou pa l gen doulè, yo pral detèmine ki kalite koz ki koze sa, w konprann?

San pa ka rete. Sak pi rèd lan fayboyid lan se ke nenpòt ti efò ou fè ou tonbe senyen. Moun ap ri la, yon moun ba w blag la sou li, ah kokomm e ri. Fò ta di gon presyon k ale sou eponj lan epi tout san an tonbe ap soti kareman. Moun ap fè yon bagay wap chita la wap fè nenpòt bagay tout prèshè ou ta ka mete lan abdomèn ou, eben san an tonbe ap vide. Fi sa petèt te gen nan gen sa tou. Paske nou pa konn si l gen doulè oubyen si l pa gen doulè, men se yon moun yo di k ap senyen tout lasent jounen, pa vre? Donk, li te ka gen pwoblèm sa a tou. Mennan, lòt bagay ki ta ka bay emoraji tou san ke w pa gen doulè, si yon moun ta gen pwoblèm koagilasyon, tankou yon moun ematolojis, yo te gen dwa voye l ba yon pwoblèm, si l gen yon pwoblèm de se jan. Tankou moun nan gen dwa gen kèk sa yo ta ka rele koagilopati. Kòm ta di w gen pwoblèm koagilasyon, moun lan gen pwoblèm lan pletlèt li, moun lan gen pwoblèm lan faktè de koagilasyon. Yon seri de ti detay ki genyen ke petèt ematolojis la te gen dwa fè de tès pou l kapab wè egzakteman ki kalite pwoblèm sa. Gon seri de moun ki gen pwoblèm tankou sa yo rele von Willebrand disease, tout yon seri de bagay konsa. Gon seri de moun k ap pran malad e yon seri de medikaman tankou antikoagilan. Ou wè tankou moun k ap pran bagay koumadin, wafarin, moun sa yo gen dwa te ap senyen kareman san ke yo pa konn poukisa. Ok. Epi. Yon seri de moun te gen dwa gen yon seri de pwoblèm tankou kansè, tankou kansè de l'endometrium, pa vre, endometrial cancer, tout bagay sa yo gen dwa ba w yon seri de seman, byen ke endometrial cancer al konn bay seman an deyò de peryòd tou, men de tout fason moun gen dwa pa gen ankenn doulè, just wap senyen kareman konsa, ou pa konn poukisa, pa vre. Mentnan, E gon seri de moun tou ki gendwa gen senyeman alò ke yo gen doulè. Kounye a doktè a si l ta mande epi l di l gen doulè, l di, a, ban m panse a yon segond. Paske doktè yo e konsa yo panse. Yo poze w kesyon pou yo gade egzakteman nan repons ke w bay la ki sa ke yo ta kab panse. Pa vre? Yo ka di kon sa ke bon, si moun nan ap gen doulè, petèt li gendwa gen kèk sa yo tankou kèk pelvic inflammatory disease, li gendwa kèk bagay tankou andometrioz. Sa se yon sòt de tisi, itérus la ki, ki. tonbe grandi andeyò de l'utérus, yo rele sa andometriyòz, e gen lè gen bagay tankou gen yon bagay yo rele adeyomayo, adeyomayosis pa egzanp, ki yon sòt de gwosès k'ap fèt lan kò utérus la menm, lan mòsò l'utérus la, pa vre? E pi l'ap gade, l'ap mande l' tou èske ki jan peryòd ou ye, èske son peryòd ki short ou byen long peryòd, l'ap gade si l' gon sòt short cycle bleeding ou byen long cycle bleeding, tout bagay sa yo pral pèmèt doktè a. ka detèmine eske jan de sèyman sa yo ki sè yo eske yo son sè de anovulatory cycle ke l genyen kòmsi son moun ki pa gen e kòmsi ki pa gen ovilasyon k fèt ditou oubyen si l gen ovilasyon ki fèt so doktè a pral mande moun nan yon bann pakèt pakèt kesyon pou l kapab detèmine men nan tan sa yo pa t vrèman gen tout enfòmasyon sa yo konprann yo jis di kwa ke bon fi a ale kay tout kalite doktè men nan ou ka imajine w ke. Lè w malad, menm isi bò isit ou, tout moun prèske yo doktè wi, yo tout ap ba w advice ki bò w pou w ale. Yo ap di, a, monchè misye rantre kon nèg doktè la, konprann, yon doktè fèy, konprann, al kot misye la, l ap ba w yon boutèy la, l ap monte yon boutèy pou ou, tout bagay ap rete. M ka imajine m fi sa eseye fè sa tou, l al ka doktè sa, yo ba l yon premye boutèy, yon dezyèm boutèy. Mwen konnen anpil doktè fèy sa yo, lè w bon pou yon boutèy li pa mache, li di bon ban m ajoute kèk lòt bagay sou li. Donk yo ba ou, yo ba ou, ba ou an mòn, apre w gen dwa fè 1 an lakay li anyen pa mache, ou di bon, bon al ka yon moun. Pandansetan fi a ap kontinye ap senyen. Ok, mennan m imajine m ke l ka al ka yon bann doktè, bagay yo pa mache. Mennan gon, gon ti bagay ke m ta renmen nou wè lan jan. E Marc dekri vèsè a. Si nou li nan Marc, nou wè ke l di konsa ke fyal kay tout doktè bay sa yo, pa gen anyen k mache, men non sèlman bagay yo pa mache men bagay la ap getting worse. Men nan gen yon lòt a, gen yon lòt evanjelis ki dekri menm bagay la tou, ann gade pou nou wè kijan l ekri l. Luc, men kisa l di.

Si yon moun pat konn Luc, Luc se te yon doktè ke l te ye tou. Marc pat doktè. Remake chak moun lè y ap dekri bagay la yo dekri l nan jan pa yo, men ann gade pou n wè ki diferans antre dan jan de moun sa yo dekri pwoblèm sa. Lè Luc ap pale, Luc di konsa ke bon, l ale kay yon seri de medsen bagay sa yo, yo pat ka geri l, donk l ale epi l al touche Jezi l geri. Mak menm li antre di an pi fon lan bagay toujou. Fò ta di ke Mak gon seri de tripotay lap bay lan bagay la. Mak di konsa ke non sèlman lal ka doktè yo, li depanse tout avwa li, li preske pòv, men non sèlman ke bagay la pa geri men li vin pi rèd toujou, li vin get worse. Nou remake ke Luc pa ajoute bagay sa ladann. M pa konnen ke Luc pa paske l gon sòt de professional pride, konprann, li pa vle petèt akize

Yon bagay ki sèten, se ke fi sa a se yon moun ki vin apovri akoz de bagay sa a. Ou ka imajine yon moun k ap senyen pandan tout tan sa a, ap poko fin depanse tout lajan w, kay tout kalite doktè, ou eseye tout kalite medikaman ki gen. Men nan, ban m fè yon ti parantèz pou m di nou ki sa k pase. Toutalè a m t ap pale de Talmud. Talmud sa a se yon bagay ki gen preskripsyon. de tout kalite medya. Pandan m t ap prepare sijè sa a, gen yon ti ide ki di m konsa ke bon, al fè yon gade lan Talmud lan, paske si w bezwen Talmud lan, w ka jwenn kote pou w jwenn li, ou fè rechèch, w ap jwenn li. Mwen kwè Talmud lan gen prè de 11 cure ke yo bay pou lè yon moun gen emoraji, jan de emoraji sa yo. Yon pakèt cure. Nou pa pral antre lan detay ladan. M ap di nou 2 ou 3 ladan li sèlman pou nou wè kijan. Jan de tretman sa yo te parèt ridikil. Gen youn ladan yo li di w a ke bon, ou pral pran yon zonyon, w ap koupe zonyon an, epi w ap pran l w ap mete l nan yon vè diven, konprann, epi yon seri de lòt bagay, kimen, yon bann bagay w ap mete ladan l epi w ap ba fi a bwè. Mennan, se yon bagay depi moun nan kòmanse pran l, moun nan kòmanse vomi. Ok. Lè w di fi a ap gen dlo, se pa manti. Chak tan l bwè bagay sa, e byen e tanm ta di w fyèl li l ap pete. E kòm ta di w se yon lòk yo ba w pou w bwè lè w gen bagay sa yo. Epi e pa bon sèl fwa yo di bon kèlkeswa jan bagay la eseye fèl de twa fwa bay sa ou konprann li eseye bay sa sa pa mache gon lòt seri de bagay yo yon seri de gòm ke l pran pou l pran epi pou yo melanje pou l melanje yo avèk yon seri de bagay de kalite zonyon ke yo rele persian onion lè l pran zonyon sa pou l koupe an pakèt ti moso kounye a pou l foure l mete l nan boutèy la pou l souke l kounye a lè l fin bwè epi avan l bwè l kounye a fò l gon pawòl pou l di pou l di kounye a ke bon apati de kounye a m vle ke sèyman an stap. Si l pa repete bagay sa l bliye repete l, li p ap geri. Yo gen yon seri de ti bagay y ap di l ki gen sipèstisyon ladan yo tou ke malerèz la pa ka konprann. Ok. Mennan, gen yon seri de kote yo di l konsa ke bon, si bagay sa ou fin fè a pa mache, sa w pral fè kounye a ou pral kanpe lè yon kafou pou w vire tèt ou, rete yon sèl direksyon. Epi kounye a ou pral kenbe boutèy la nan men w, avan pou w bwè l la pou yon moun vin dèyè w pou moun nan fè w sote. Ou konnen yo konn se de bagay yo di kwa ke lè w gen ròkèt pa egzanp, yo di lè w fè w sote epi ròkèt la pase. Eben, yon jan de bagay sa yo pou moun parèt pou moun nan fè l sote. Bon, m gen enpresyon si w ap eseye eksplike jan de bagay sa yo petèt fizyolojikman ou ta ka di kwa ke bon, lè moun nan sote a petèt

7 ravin pou ou e ou pe chak jou ou prale lan chak ravin sa epi pou al pou wè bagay la epi Fèm sa yo pakèt bagay ke yo bay men tout bagay sa yo dekri lan Talmud lan kòmsi pou yo fè yo men nou ka imajine w ke malerèz la al pase tout tan sa yo lap eseye fè jan de tretman sa yo men pa gen anyen ki pase donk sa fè ke lè w wè lapot Marc la lè w wè Marc ap dekri l di konsa ke malerèz la non sèlman li Ale kay tout doktè men bayo pa mache epi lap vin gèt wòs enben se konsa li ye. Gon moman k rive manmzèl di Kwankè bon wi Nowad mwen pa pral ka ankenn doktè ankò mpa bezwen ankenn ankenn konsèy lan ankenn moun ankò map reziyen m mouri. Epi li vin tande gon nèg kap pase nan zòn nan ki konn geri moun. Ayayay li tande ke gon Jezi. Depi yon moun pale avèk yon moun depil manyen yon moun moun nan geri li menm tande ke yon moun gen de lè pa menm bezwen manyen w menm li just voye yon moun lakay ou li geri it so happen ke raisonman an fak jou sa ke l ta pral e rankontre Jezi a Jezi te lan wout li te fin fè yon mirak yon kote li te lan wout li te pral fè yon lòt mirak yon lòt kote pandan l lan wout la manmzèl di kwake si jamè Ayayay si jamè m te ka parèt ranje kòm m al manyen pan rad mesye sa enben m ap geri kanmenm manmzèl gon lafwa lè m di w sa li di bon apre bon dayè se dènye chans li ki te rete ok se dènye chans li ke l t ap pran mennan eee aah. Gon bagay ke nou pa reyalize, lè nou te di ke manmzèl vrèman pa gen ankenn bagay ki rete pou li, pa gen anyen ankò. Paske nan moman sa, epòk sa, yo pa t konn fè ankenn. Kounya la, si yon moun ta gen senyeman konsa, sa yo ta pral fè? Yo ta pral, bon, lè doktè a pa wè anyen k al fè pou li, l ta pral fè yon isterektomi pou ou kareman, pirman e senpleman. Konprann? Of kòs yo t ap eseye yon seri de lòt bagay. Yo t ap eseye fè, konprann, yon bagay yo rele anbolizasyon pou yo al eseye wè si se ta yon senyeman k ap fèt. Kòm yon fibwòm konsa, gen anbolizasyon yo gen dwa fè pou yo bloke artè ki pral nouri itèris la, ou konprann. Yon bann bagay yo gen dwa eseye fè, ou konprann, men yo ta pral eseye fè petèt, ou konprann, gen pafwa yo gen dwa fè robotic surgery menm, pou yo eseye ta ka retire kèk ti fibwòm si se ta sa ki fè sa, ou konprann. Men finalman se tout itèris la ke yo ta pral retire, men alepòk sa a, what did I know, yo pa t konn fè jan de gwo, gwo operasyon sa yo, pa vre? Mennan, fò m di nou ke, lan epòk sa a, Lè w moun gen jan de seyman sa a, se pa youn pitit afè. Aseman an fak, lè n ap li lan, an n li pou nou lan lan Levitik 15 vèsè 25 a 27. Yo di konsa ke, nou pral wè sa k te pase yon moun k ap senyen lan epòk sa a. La femme qui aura un flux de sang, sa vle di yon moun ki gen peryòd li, pendant plusieurs jours hors de ses epoques regulières,

Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements se lavera dans l'eau sa e moun ki sa vle di ke si fi sa ta chita sou yon chèz epi ou menm ou ta vin chita sou chèz la tou moun wè w chita sou chèz la yo di w a te gen yon moun ki te gen sèman ki chita sou chèz sa fò moun sa fò l kouri al lave kò l kounya pou l lave vètman l e pou rete enpur pandan tout yon jounen. Sa vle di ke se yon moun k ap pran prekosyon pou l pa rankontre avèk ankenn moun ditou. Kèlkeswa moun ke l ta rankontre avè l ak moun nan, si l ta manyen l sèlman, moun nan ap enpur. Ok. Si pa egzanp l ap pase yon kote, epi se yon moun bezikman ki pa ka fè anyen, ki tank m ta di w bloke lan, lan, lan, lan lavi li. Sosyalman se yon moun ki vrèman pa ka pran kontak a moun. Ok. Euh, nenpòt moun ki ta manyen li.

Paske si Maria ta lan kay avèk li li paka gen kontak avèk Maria dayè lap senyen pa gen ankenn kontak ditou men si Maria ta menm manyen menm Maria ap trouvel enpur si moun nan enpur li pap ka pran ankenn pa lan ankenn aktivite kap fèt lan kay la fò Maria metel yon kote kòmsi poul pa an kontak avèk li ditou timoun yo Maternally li paka fè anyen, li paka pote timoun men menm pitit li yo li paka menm manyen yo ba yo fanken jwèt avèk yo anken nan anyen. Lakay la li paka fè anyen tou li paka manyen istansil yo li paka lan lave rad li paka lan lave veso so Monica m ta di w se mizapa ok. Mentnan spiritually forget it li paka al legliz. Ok si lal legliz bon depil pa et lan lari a tou tout moun tonbe kouri paske son moun ki enpur enpur enpur donk fòk edit li paka vrèman aproche ankenn moun donk son moun ki chaje a problèm nan tout bagay just paskeu l gon bleeding sèlman ou mèt imajine w keu tout bann medam tout vwazinaj ka ta ba l konsèy pou al ka tèl doktè, tèl doktè sesi. Lè anyen pa ka mache, a di, a, m pa konnen non fi sa a menm. Gen lè yon madichon l ankò li paske, konprann, e kòmdab se yon kès ki sou li. Donk, tout ap pale l mal epi bagay la ale de pi zan pi, epi tout vilaj la vin okouran de sa k ap pase. Donk, se yon moun yo mete apa. Oke. Mentnan, Physically, se yon moun ki vin vrèman fèb. Paske imajine w ke lè w ap senyen konsa, nenpòt ti bagay ou fè, w ap ri, w ap senyen, w ap touse, san ap tonbe. Donk se yon moun ki vin fèb. Ou konnen lè yon moun anemik, premye siy ke w ka avè se yon moun ki fèb, li pa menm ka kanpe menm. Ok. Moun nan vrèman prèt pou tonbe. Pa vre? Li pa gen ankenn fòs ankò. Donk son moun lèl tande Jezi ap pase lan zòn lan li di ah se sèl sèl sèl resous mwen genyen ki ta ka edem lan bagay sa ok li di map pran chans mwen avèk Jezi. Nou pa konnen ke gon seri de moman ke tout bagay ke nou fè lan vi a nou gon seri de maladi kap nui nou nou gon seri de pwoblèm Kèlkeswa sa nou eseye, pa gen anyen k mache. Nou konnen ke sèl resous nou genyen, mon sèl ami ki rete, se Jezi sèl, Jezi sèl. Nou pa konn, pa gen konn moun ki lan rive sa a. Genlè, genlè pa gen moun lan sal la ki janm gen pwoblèm sa a. Men m konnen anpil moun ki gen pwoblèm sa a, ok. Ke kèlkeswa sa w eseye a, pa gen anyen k mache, wè se sèl Jezi ki rete kòm chans ou. Men menm lè sa a tou gon pwoblèm. Paske pou l al jwenn Jezi sa a, fòk li oblije al pase lan foul lan. E lan foul sa gon se de moun ki la ki pran pòz se yo ki pi sen pase tout moun, se yo ki pi healthy pase tout moun ok. Gon bann bagay ki konn anpeche nou pa fwa pou nou avanse al jwenn Bondye. Gen dwa se la foul, gen dwa se yon se de moun vrèman ki panse ke a koz de pwen de vi yo ki panse ke bon se yo menm ki pi kretyen ki pi sesi pi sela pase tout moun, moun sa yo bloke nou. Gen de lè nou ta menm, nou gen dwa lan sal la la, nou ta menm bezwen pou n leve men nou, pou n ta di wi n bezwen aksepte Jezi. Gen yon seri de bagay ki kenbe nou, estati sosyal nou, n ap gade ki sa moun ap di. Moun gen moun ki pral di, a, pou ki sa an m pran desizyon sa a devan tout moun sa yo, sa yo pral di de mwen, yo pral di a m son pechè, m son sesi, m son sela, èske m serye vrèman. Tout gen yon seri de bagay, de tabou ki la ki anpeche pafwa nou apwoche nou de Bondye, oke. Men tout bagay sa yo vrèman. Fi sa pat panse a yo, li di konsa ke, You know what, I'm gonna press myself to God. M pral apwoche Jezi, m pa kè de kèlkeswa sa moun di. M pa kè ke kèlkeswa moun nan foul la ta ka panse. Paske si yo ta remake fi sa, yo konnen ki vrèman enpur ki ta antre lan mitan yo la pou ap vin touche Jezi. Paske poul touche jezi ou konnen lè yon bann foul yon pakèt moun ap touche jezi se kòm ta diw se avèk kout li la poul ap mache avanse pouse genlè lap trennen tout bagay sa poul arive manyen jezi donk teknikman tout moun sa yo kel touche a se yon seri de moun ki sanze enpu yo tou yo tout ta sipoze si yo ta konnen fi sa la non sèlman yo tap rele dèyè manmzèl men yo ta ka pran yal lapide manmzèl paske se yon moun ki vrèman enpu. Pou arive gen stati pu yo la kounye a fò w pi al wè sakrifikatè w la pou sakrifikatè la detèmine ke li fè 7 jou l mete w deyò l wè pou w pap senyen ankò epi l fè w fon seri de bagay benyen kò w fon seri de bagay pote sakrifis pote ofrann epi lè sa a l deklare ke w pu lè sa a w ka antre sou moun men fi sa a l pat fè ankenn bagay sa yo l ap antre pou l al touche Jezi sou l oblije ap pouse moun yo antre pou l kapab avanse ok mennan ahh. Nou remake ke fi a gen yon bagay ke l di lan tèt li. Si l arive touche le bord de ses vêtements, gen yon seri de, de, e, e, e, de lòt vèsyon ki di nou konsa ke se pa pan rad li pou l manyen non. Bon, moun lan jwif lontan yo, banm di nou, banm ban nou ti detay pou n ka konprann sa n ap di a byen. Nou pa konn remake ke yon seri de Jwif lè y ap mache yo gen yon gwo chal ki sou do yo, pa vre? Yon chal ki pase lan kou yo, ki rive jiskatè. E kankou m ta di w, chal la, li tankou menm chal ke n ap pote kounye yo, kòm si se yon sòt de, ki jan yo rele bagay nou mete pou, pou e mete sou kou nou lè nou frèt yo, yon sòt de scarf, pa vre? Se egzakteman konsa l fè. Men se yon scarf ki long, ki yon gwo tisi rektangilè, pa vre? Epi l gen kat pwent ladan l. Li long pa vre rektang epi li gen 4 pwent ladan li. Konprann? Epi chak pwent yo gen yon seri de ti franj ladan yo. Ok? Ti franj sa yo e pa nenpòt jan pou ou mete, e pa pou di yo just la gen yon seri de franj konsa la kad. Yo fèt yon fason spesyal. Nan chak pwent yo gen yon seri de franj ladan yo. Chak franj yo kounye a yo gen yon seri de neu ladan yo. Chak franj sa yo ke ap gade yo, yo gen prè de gen 5 neu ki double knot ki ladan yo. Sa yo se de tit detail map ba nou. Epi lan pwent franj lan kounya gen prè de gen prè de 8 branch ladan li ki fè franj yo. Ok lan an mitan 8 branch yo gen youn ladan yo ki ble. Ble a pou ki rezon ladan, bon petèt si nou vle nou ka li sa tou. Koulè ble a jeneralman Bondye te toujou mande yo, bon ann li l pou nou wè sa nap di a pou nou ka pou nou ka wè egzakteman.

Lè w wè jwif yo met ba la se pa pou ryen ke yo mete l ok. Donk m ta di nou ke lan franj sa yo gen prè de 8 ti branch franj ki parèt ladan yo gen youn ladan yo ki gen yon ti koulè ble se paske jwif la lè l mete l tout lè fwa ke l gon se de sitiyasyon ke li ladan l men l ap panse o lwa de letènèl epi l ap di a monchè m pa ka fè bagay sa men la lwa de letènèl men la l ap gade m la kèlkeswa konprann ba la toujou la lan kò l l ape fè l sonje sa tout tan. Mentnan, m t ap di nou ke ti branch sa yo l gen prè de 5 neu ladan li, epi gen prè de 8 ti branch ki fè branch franj yo, total la vin fè 13. Mentnan, lan mo ebre ki ta tradui chal la, se yon mo ki rele tzitzit, mo sa a li. Fò m di nou ke Jwif yo te trè atache a nonb, numbers an jeneral. Tout bagay gwen gwen gwen dif gwen signifikasyon pou yo. Lè yo kalkile tout numbers sa al fè 600, lè yo fè 600 trè epi yo ajoute la 13, 5 nè epi pwit 8 bagay sa al fè 613, se 613 lwa ke yo genyen yo sipoze obsève chak jou. Total sa a ba yo 613. Sa vle di ke nan chak franj yo, Jwif la konnen ke l pòte la lwa de Letènèl avèk li e l konnen nan branch sa yo gwen yon seri de Pawè ladan yo. Dayè, gon seri de kote lan Bib la ki di konsa ke lan franj yo, konprann, gon seri de bl, gon seri de benediksyon ke w ka jwenn jis ladan yo toujou. Ok. Mennan, fò m di nou ke moun ki pòte franj sa a, e chal sa a sou do l la, enben, chal la vle di anpil bagay. Si pa egzanp yo ta rive koupe ti branch sa yo ki lan bay la, enben se kòm ta di w se yon afwon ke w ta ka fè otri. Si pa egzanp fi yo pote l tou, si pa egzanp yon fi l ap mache, epi si pa egzanp se ta yon fi k marye, si gason an parèt, mari l parèt li koupe franj lan, se yon fi kòm ta di w ke yo konsidere kòm se yon moun ki divòse, sa vle di ke mari a rejte l, li pa vle l ankò paske franj yo koupe. Bagay sa yo te gen yon pakèt enpòtans pou yo. Franj lan radyo l vrèman te anpil enpòtans. M ka, nou ka raple nou pa egzanp Sayil. Lè l te lan goumen avèk David pa vre? Epi gon kote Saül te yon ti jan fatige epi misye pral yon zòn la pou l kapab al lan bathroom nou ta ka di pou l al relieve relieve himself e misye antre yon kote epi l ap relieve misye epi li depoze tout franj rad li yon kote la franj lan pret parèt men kote misye al kache la David te kache kòm ta di w vin kache la pou al lan twalèt epi moun nan w ap ou bezwen fight la epi moun nan kache lan lan twalèt la lò moun pa konn sa David menm moun yo di David konsa. Men misye la ou ta ka tou touyel ou fini yon nèg kap vin dèyèw konsa tou tiye misye non Avicii non misye e loin de l'eternel m pap met men sou li donk sa David fè li pran ti franj ti sa map pale nou la epi misye koupe li e li pa di anyen epi kounya lè Saül fin pase misye kanpe lòt bò li di hey this is what I got misye di what misye pran franj mwen franj la te ka m ta di w se se stati misye ke l te dekri kòmsi l wayote Konprann? Donk lè l di, A! Si misye ka parèt, li pran franj rad mwen, sa vle di misye ap vin wa tout bon vre. E lè sa a, lè sa a Da, e Sayil te vrèman let go paske l konnen ke si yon moun ka pran franj rad li, e kòm nan do, kòm nan do yon moun ou ta gen yon bagay ki anndan vès ou ebyen moun nan parèt li pran l san w pa konnen, l di a moun sa a te ka touye m tou. Donk, m ouvè parantèz sa a pou m te fè nou panse ke fi a te konn sa l ap fè lò l pral manyen franj sa a. L konnen ke si l ka manyen. Franj sa ki nan rad Jezi a ebyen se vrèman yon pakèt afè pou li. Fò m di nou ke chal sa ke, nou pa konn wè lè pa egzanp jwif yo ap priye, yo tout yo pran chal yo mete sou tèt yo? E kòm ta di w se yon sòt de e privacy ke yo genyen, se yon sòt de tant ke yo genyen. Konprann? Gon seri de kote lè y ap dekri sa lan langaj ebre ke yo konsidere franj sa kòm yon sòt de tant. Kòm ta di w chak moun yo gen their own tent, yo gen pwòp vrèman Tanp pa yo yap mache avèl yo gen dwa yon kote la pa egzanp yo pa vle pran ankenn kontak ak vèk moun tanp yo ap fèmen zye yo pou yo fè yon bann bagay yo pran chal la yo mete sou tèt yo epi yo santi yo yo lan yon milye ki pèsonèl antre yo menm avèk Bondye konprann yo chak ap mache avèk tant yo avèk yo menm donk fi sa lèl pral manyen franj lan nan gad la l vrèman konn sa lap fè li konnen poukisa lap fè li paske se pa vrèman nenpòt bagay ke l ta manyen li te gen dwa di konsa ke bon m pral manyen Zè pòl Jezi m pral manyen sapat li, m pral manyen do l. Non, li konnen se franj lan pral manyen paske li konnen li pral manyen pati ki gen kòmandman yo, pati ki gen vrèman pawè ladann yo, se sa ke l pral manyen. Ok, mennan, choz di fi fèt, lè l parèt li manyen bagay la, li pap vle manyen l. Epi menm moman li santi ke senyeman ke li te gen an pa gen l ankò. Epi menm Jezi tou li santi ke gon pawòl ki soti nan li. Men nou imajine w ke Jezi lè w foul kote gon pakèt moun ap manyen li. Donk li di konsa ke a gon moun ki manyen m. Apot yo di kòman Jezi? Ou pa ka al yon foul kote tout moun ap manyon konsa, epi ou di konsa ke gon moun ki manyon. Ebyen se ke fi sa a manyen Jezi avèk tèlman yon fwa ki vrèman strong, ke Jezi santi ke son fòs ki soti sou li. Jan ke yo dekri mo sa a lè Jezi ap di ke gon fòs ki soti ba li a, son mo ki dynamo, kòm ta nou wè ke dynamit, se de mo sa a, mo grèk ke mo sa a soti. Ebyen Jezi li santi ke son yon dynamo ki soti sou li, yon sòt de fòs. Te gen yon dynamite ki soti sou li kal nan fi sa. E menm fòs sa kale fi sou fi sa epi fi a santi yo menm moman l geri. Sèman ki te la kap drene a san fi a geri. Men nan konba ki pase la, Jezi te gen dwa rete an kachèt fi a antre li di bon e antre nou bagay la pase m pa bezwen di ankenn moun sa. Men Jezi kam ta dou l vle ekspoze fi a an piblik. Nap mande n poukisa. Li di fi a li di ki moun ki touche m nan? Lè cha a, fi a oblije di, Se mwen menm wi. Epi fi a di, Ma fille, li rele l ma fille. Pou la premyè fwa ke Jezi rele yon moun ma fille lan Bib la. Li di, Ma fille, ou pa bezwen fatige w. Ta fwa t'a sove w. Ok. Mennen, gen anpil rezon ke l di sa. Sa gen yon pakèt siyifikasyans, siyifikasyon. Se ke, si l pa di fi a sa devan tout moun, tout moun t'ap toujou panse ke fi sa a, l'ap senyen toujou. Donk li vin nan mitan yo la a, donk fi sa a merite lapide. Pou l fè tout wout sa a pou l ka rive jis bò kot Jezi ye a la a. Donk sa vle di ke son moun ki pa ta sipoze sou moun, men Jezi bezwen mete manmzèl sou moun. Nou pa konn wè Jezi fè yon bagay pou nou l bezwen mete nou sou moun. Jezi te gen yon kote l retire nou, nou gen yon seri de kote nou panse nou pa ta ka rive ankò, Jezi pran l mete nou sou moun. Gen yon seri de kote nou ta ye vrèman nou pa panse ke nou ta sipoze la a, men Bondye pran nou mete nou. Sou yon woche, li leve tèt nou. E lè sa n ka vrèman di ke n se pitit Bondye, n ka rakonte sa Bondye fè pou nou. Enben, fi sa a pa t bezwen ke Jezi rakonte a pou li rakonte l menm sa ke l fè pou fi sa a. Oke, li di, Ma fille, ou pa bezwen pè, fwa w sove w. S on fason ke premyèman l retabli l nan sosyete a. Dezyèman, li pa menm bezwen al nan menm sakrifikatè ankò pou l al fè bagay. Si l ta vle ale, l gen dwa ale just pou lafòm, men pa gen moun ki ka manyen l ankò ki ta ka lapide l paske Jezi etabli l kòm geri, li p ap senyen ankò. Jezi di, Bon, ma fille, ta fwa t'a sove. Mennen, gon rezon menm kounye a ke l di l pou ki rezon l di l ta fwa t'a sove a. Remake ke fi a konnen li menm se pan rad la ke l'al manyen ki fè ke l' sove. Men Jezi di menm se pa pan rad la manyen ki fè w' sove non, se fwa w' ki sove w'. Mennan, gen anpil pwoblèm sa a dan le monn an jeneral kote ke nou pa konn wè ke menm lan ansyen testaman, lan nouvo testaman yo ke n'ap di kwa ke lapot Pòl gon seri de mirak l'ap fè, Gadon lè l pa la menm mouchwa l li voye bay moun yo pou ke yo manyen mouchwa a pou yo pase l konprann. Jezi konnen ke gen anpil moun ki gen yon seri de sipèstisyon yo konnen ke bon gen yon seri de objè depi yo an kontak avèk objè a enben sa sèlman ka geri yo. Gen yon seri de moun ki panse ke a si yo wè yon bib la yo frape bib la sou tèt yon moun, moun nan ap geri. Oubyen si yo manyen bib la, bib la ap geri. Oubyen gen yon seri de bagay ki objè ke yo konsidere kòm sen, objè sa yo gen dwa fè yo geri. Gen yon seri de moun ki panse sa kounye a, konprann. Gen yon seri de healing power ki atache a yon seri de objè, eben ke Jezi te bezwen vrèman etabli sa yon fwa pou tout pou l di kwa ke se pa lefèt ke w manyen rad mwen an ki fè w geri men pase se fwa w ki fè w geri. Paske gen yon pakèt moun k ap manyen Jezi, I'm sure ke gen anpil ki manyen tout kote lan kò li bay sa yo men anyen pa pase. Men fi sa a pa lefèt ke l gen yon fwa ki vrèman sipase tout moun sa yo, men l di, Se fòw ki geri. Ebyen se Jezi te bezwen vrèman etabli sa yn fwa pou tout ke se pa le fèt ke w manyen rad mwen an ki fè ke w geri ebyen se fwa w ki sove w. Mezanmi lè fi a tande sa ebyen l vrèman se te lajwa pou li. Ou ka imajine ke l retounen lakay li kounya l ape mache pou l rakonte les bienfaits de l'Eternel tout bagay ke Bondye fè pou li. Konprann? Mentnan Lafwa se vrèman yon bagay ki enpòtan nan lagerizon. M ka di nou menm ki yo ki isi la jodi a nou gen yon seri de pwoblèm ke n ap going through, nou gen yon seri de maladi ke nou genyen oubyen ke nou konnen ke paran nou genyen, oubyen ke nou menm n ap soufri de yo pandan detan. Eben, m te vle fè nou konnen ke jodi a ke lafwa ke nou kapab mete lan Bondye sa, eben fwa sa se len ki enpòtan, ki vrèman ka garanti nou kèlkeswa pwoblèm ke n ta ka genyen, kèlkeswa gerizon ke n ta bezwen. Nou pa bezwen manyen anyen, nou pa bezwen rankin. E ti bagay ke ap ba nou manyen, swa manyen yon bib oubyen mete men nou fè sesi, fè sela, pa gen anyen bay sa, se sèl lafwa nou sèlman. Remake ke Jezi pa bezwen la non pou l pou fwa sa a mache. Kèlkeswa kote nou ye a, nou gen yon kominikasyon dirèk avèk Bondye. Nou konnen ke yon seri de bagay w ap fè, fò w rele yon moun nan telefòn, Fò ke ou voye yon lèt bay doktè a, fò ou voye yon email ale. Jezi li menm te pa bezwen tout bagay sa. Nou gen yon kominikasyon dirèk, nou gen yon Wi-Fi ki an kontak konstan avèk Bondye. Nou gen pwòp Wi-Fi pa nou, pwòp kominikasyon pa nou. Ok, Bondye, nou konnen ke nou gen dwa gen yon telefòn nou pran la epi telefòn nan li pa gen siyal, nou gen yon seri de zòn nap pase, pa gen siyal nou pa ka pran ankenn kontak avèk zanmi nou, avèk moun ke nou bezwen. Avèk Bondye pa gen pwoblèm siyal non. All nou have to do, pa menm pale menm, all nou have to do is think about him. E Bondye lap toujou la. Se fwa sa ke m ta renmen ke nou gen lan kò nou, lan nou menm jodi a. Pou gen fwa sa ki vrèman sipase tout entèlijans. E tout lè fwa ke nou gen la fwa sa, ben, kèlkeswa pwoblèm ke nou genyen, enben lap rezoud. Ke Bondye beni nou maten an.